Guys nou lakay Paulette nou vin wè manman m Samy la Nou vin wè manman m jodi a se fèt manman isi se pa fèt manman ayisyen nan but fèt manman isi guys kote nap viv lan so nou toujou selebre jou sa. Se li nou selebre isi. Sa m pral fè yon ti sipriz. M pa vle pale fò pase yo la. M pral fè yon ti sipriz guys. Rete gade videyo a ok. Pou w ka wè sipriz lan. M nan rakonn sipriz lan wi. Li fè shhhh.
M salye nou guys. Gade videyo a guys. E tout moun, tout fanm nèt a lan moun bade. Bòn fèt manman. Bòn fèt manman.
Ok guys. Rete branche. Piga tonbe chita.

So nou gon bèl ti sipriz la pou manman yo Ire bèl anpil guys se sa fè m pa ka nan koze avèl ou mèt dil fon bagay li pap fè li li mèt ap fèl se nan redi m rayi sa ou bezwen sispann bagay sa ou bezwen tande lè yo pale avè w ok guys ou konn ki jou jodi a ye gran nonm? Dimanch. Ki jou nan dimanch lan? Ki jou dimanch lan ye jodi a? Fèt manman. Jodi a se yon jou spesyal, fèt manman. Fèt manman? Wi, jodi a se fèt manman. Ki pati konte a? Se pa fèt manman ayisyen non, fèt manman ameriken. Ameriken. Yeah. So, m vle di nou bòn fèt manman. Bòn fèt manman. Mwah! Bòn fèt. Sè Pyè! Ou te di grann bòn fèt? Oh selebre sa ayisyen an. Ayisyen. Manmanm se sa ayisyen selebre a grann bòn nou menm nou selebre sa. So m gon ti kado pou nou la ok ok premye kado a se pou ou grann. Li kado sè Pyè.
Ouvè li. M konnen toujou gen sa se yon pwodwi natirèl. Nou konnen m vann pwodui natirèl. Ou mouri? M vann bagay natirèl.
Yeah. M vann bagay natirèl. Vitamin? M vann bagay natirèl. Se pa vitamin li ye. Ou vle grann. Se pa vitamin. Pran li, ouvè mouvè pou ou. Ok. Sa a se yon te. Sa se yon te natirèl grann avèk yon lwil. Kòm ou toujou di ou gen doulè, m vann sa yo. Sa lè w gen doulè a, w ap pase l nan tout kote w gen doulè a. W ap pran ti kal, ou ka fè manman pase l sou kote w gen doulè a, si se pye w, w ap souke, and then ou pran ti kal ou pase l nan men w masaj li, apre sa w brete sa, doulè a ap ale, epi l ap fè w dòmi tankou timoun, ok? Sa se pou doulè a. Nou vann sa yo e moun yo vrèman renmen, yo di mache. Sa se pou doulè li, kenenpòt doulè w genyen. Ou fè te a menm jan w mete dlo a cho apre sa w mete yon ti kiyè and then apre sa w pase l nan paswa ou men jan w konn fè te yo tankou te tankou te fèy yo se se tankou fèy li ye but yo yo bagay li yo fè yeah yo fè bagay sa e bay natirèl ki soti byen lwen se bay sa yo nou vann nou vann pwodui natirèl.

Sel sa ou konnen, konn sa m ka kritike selman de pa la pa la anpil la But granma Chapo ba pou let chapo ba son m toujou ap fè bonjou Like ou I don't know si m pat si m ke Bondye fè m te rankontre Berlou ki fè m te vin rankontre ou paske wòl ou jwe nan vi m nan m te ka di w enkwayab ou konble epi granma

M pa ka, m pa ka, m pa ka pa di sa. M
pa ka pa di sa fò m Dare like fò m do happy mother's day
Nou gen 5 timoun ansanm
Manmi Paulette m ap di w Mèsi paske w te kreye Belle lan Like e se mwen k pou di w Belle lan se yon moun ki gen yon sajès anraje lakay li. Li pa maledve. Sajès Bondye, mwen map sèvi, map sèvi a, map priye pou li a. Ou konn tande konn viv, Berlande konn tèlman konn viv. Sajès surnaturel. Humm pafwa menm ap poze tèt mwen kesyon, gen de fwa m kouche map di bon, gad yon ti fi, gad yon ti fi e, konm si like Berlande son moun nenpòt moun ka viv avèl, nenpòt moun ou ye a. Anm diw mèsi paske se ou ki te fèl avèk Bondye, m di Bondye mèsi tou. Anm grandma se ou ki te fè bolèt, ou di bolèt fè bèl ann but mèsi, anm byen kontan m nan fanmiy lan. So m te ka diw m avèl se bon zanmi, bon zanmi, ou konn tande lan gadan konn gen ti kont but men nou pa bay sa pa fasil rive nou. Nou jere ti relasyon nou an ase byen gras a Dye, li respekte m, m respektel.

Koman nou ye?
Bondye beni nou! Bondye ret avèk nou! Amen! Kenbe fèm!
Yes!
Pa lage!
Amen!
Rete pi pre!
Amen! Bondye!
Yes!
Gras Bondye avèk nou! Amen! Amen! Le san de Jezi kouvri nou! Kouvri nou! Amen! Tout fanmiy lan le san de Jezi kouvri tout fanmiy lan! Amen! O non de Jezi!
Yes tout moun ki sou YouTube yo le san de jezi kouvri nou. San jezi kouvri nou. Yes. Ok mwen salye nou nan non jezi. Tout moun kap koutem nou konnen jezi pa lwen poul retounen nap viv nan dènye tan. Nap viv nan dènye tan. Mwen ta mande tout moun ki pa gen jezi sa se poul pranl se poul pranl paske pa gen anyen k rete nap viv nan tan Maladi ap tonbe sou nou, nou pa konn kote l soti e nou pa konnen menm, nou pa gen moun ki ka manje, tout bagay ap monte, nou kòmsi nou wè peyi a tèt anba, tout kot, tout lemond antye tèt anba, yon sèl bagay e bay Jezi lavi nou, se sèl sa m ka di nou, pran Jezi kòm sovè nou. Pa gen anyen deyò a pa gen anyen k rete ankò ke Bondye beni nou ke Bondye pwoteje nou lapè Bondye bay la avèk nou amen.

Map di w sak nan li, map ba w esplikasyon sa yo paske m konnen kiyès ou ye.
Sa se nan biznis lan, m konnen ou renmen kenbe ti figi a Clean, renmen bagay, renmen kenbe ti figi a fre pou y rete jèn. So sa yo pou ka se yon so lap ba w bèl ti koulè, fè pi bèl pi bèl ke jan w ye a. Lap etire tout ti mak, lap etire tout tach sou ou, lap fè po a bèl. Anyway guys,
yeah av you can see anybody who do not have this yet. This is for your skin so I'm gonna try it this is the first time and I'll give you the result so try it too moun ki poko gen sa se yon krèm pou fè figi w bèl ou konprann yeah figi tach men m te gen anpil tach la kounya la m pral itilize l la si nou poko genyen l

Sa se savon an. Ou wè?
Men savon an. Konnya la, fin benyen, pase krèm è kondisyone sou mwen, yes! Se sa nèt. Ok. Next.
Sa se yon glow oil. Sa vle di lè w fin bagay ou pase l sou ou, l ap fè kò w glow.

Lè w pot tout bay sa yo banm la. Ma bay tou nu men deyò a. Wap bay deyò vre yè la Habibi. Eh eh m pa jwenn. Ah fòm jwenn ki jan. Pase scrub.
Yes. Pase scrub pou pase sou ou avan ou pase savon an. Yes. Nou konnen sa se scrub tankou son bagay li gen ti li santi graje graje graje. Lè w pase l sou ou santi ti graj. Ou kitel pou yon ti tan, ou konprann poul byen moisturize kò a, epi aprè sa konnya lè w fini ou pral itilize savon an, savon an, wap pral itilize savon an, epi lè w fin itilize a ou fin benyen, ou pase krèm, epi konnya ou konnen sonje nou wè figi a gen krèm pal apa wi, sa se pou kò a, sa se pou figi a. Epi konnya ou pale. Gon lot anko. Sa bon figi a. Sa se. Oh sa se on face toner. Ah ou wè.
Lè yo diw face toner a li bon sitou pou soley m konnen lè wap mache nan soley ou bay ou itilize sa ou wè. M potko konn bagay yo men nou wè m pa egare ou konprann.
So map baw map banou tout eksplikasyon yo ou konprann. Nou konnen m deja moun ki te konn wè m yo so toner a se lè wap mache nan soley la. Sitou medam ayisyèn mwen yo ki Ayiti, ou konprann gen anpil solèy, ou lò lò sa, sa a lap wetire, lap wetire kòmsi tapte oubyen fè kò w nwa. Sa a bon anpil. Nou gen yon lòt ankò. Sa sa ki la se se sa pou figi a, vizaj la. Yes ou wè, 2 sa yo, yo matche ansanm pou figi an. Savon, krèm, savon, krèm. Mezanmi. Nou pa pale pou sa. M pap m pap kite nou wèm. M pap kite nou wèm menm. Konya m pral itilize sa yo. Epi lè nou fini n ap wèm son nouvèl fanm. Yes. Fanm nan te deja anfòm. N ap wèm son fòm. N ap wè. Gen gen gen sipriz k ap vini pou nou ka wè. Gen sipriz k ap vini. Pou nou wè fanm nan. Ou konprann? Nou konnen nèg yo na pral tonbe damou. Mackendy di. Damou an nou an flòche mesye.
Yeah, li pa ladann.
Ou konprann? Se ton plezi. Sipòte biznis lan se sipòte m. Nou tande? Exactement. Si nou pa sipòte biznis lan m pap ka gen lajan sa yo non. Fò nou ede sipòte biznis lan pou m ka toujou gen kòb ou konprann? Lè sa. Se pou sipòte yo sipòte.
Yes. Sipòte.
Epi mèsi pou sipò nou. Pa janm bliye kontinye sipòte. Sipòte biznis lan se sipòte m. Òdè pa kite yo fini nèt non anvan n pou nou òdè. Pase m konnen gen siksè. Ou konprann kounye a se tou pa m. N a wè siksè a nan mwen trè pwochènman.
Mèsi. Yes.
Ok guys. Yeah guys so m pat ka pa fè video sa pou m pat ka pa fè sa pou m te you know fèt manman malgre m te gentan wèl nan aswè nou m te gentan text li tou but anpil moun toujou nou pa manman pou lontan nou toujou ap di ok kote manman w Samy but manman m la nou konnen m ne poz nou pa bay nou pa wè manman ap travay preske 2 zèd tan kondi 2 zèd tan manman m son moun ki nou konnen manman m travay anpil manman m travay anpil gen de fwa m ka menm desann gen dwa ka pa menm wèl. So guys but manmanm la poum poum byen di nou guys nou jwenn mwen konsa se gras a manmanm e gras a manmanm ki fè komsi pafwa jan nap di nou renmenm jan nap di pou janm edike jan nap di pou sajès mwen pou moun mwen ye a se gras a manmanm paske manmanm jwe de wòl nan lavim li jwe wòl manman epil jwe wòl papa so sa son long istwa guys e manmanm fè tou le 2 bagay yo m te ka diw se manmanm ki te ki manmanm se manmanm ki papam. M pale veri janm tout konnen an like m pale veri m jwenn lanmou papam janm de a men manmanm konble tout tou tou lède tout tou vid so guys m te ayiti m pat konn m pat gen pwoblèm lajan menm lè pafwa lèm bezwen lajan m pase m bay manti pou m jwenn kòb anpil manti anpil manti mwen menm ak zanmim sa la nou te gen yo ayiti anpil manti nou pran anpil manti men. M pa regrèt manti yo ou konprann yo konnya map rekolte fwi yo yes so jan Mackendy di a m konnen konn di konsa e se manmanm ki manmanm se manmanm ki papam nan nan pa bezwen konn plis nan konn plis a swiv a swiv a swiv so guys se yon fi Ki gon kouraj, m pa konnen menm, m pa konnen ki kote jwenn fòs sa. Se sak fè gras a li menm se m toujou swiv tras li paske jan l leve m nan m toujou vle pou pitit mwen konsa. Like paske w ap toujou wè m mwen menm m ap toujou wè m la m vin fè nou ri ban nou bèl ti konsèy ban nou bèl pawòl men nou p ap wè m kòmsi di yo de seri sotiz de bagay paske m pa leve nan sa yo. E m pa vle yo fè sa yo tou. Yo toujou konnen, gen de fwa gen kèk videyo pou m fè yo toujou ap di pou m fè yo m di non guys m pa ka fè yo paske manman m gade chanèl mwen. Lè yo konnen m pa gade m gade. M di manman gade chanèl mwen. M gade timoun yo nan tiktak videyo. Yeah paske nou menm nou se ayisyen nou gen kilti ayisyen nou gen tradisyon ayisyen nou menm lè nou an amerika m pa bagay e sa m renmen nan pitit mwen menm si lang ak dan konn mòde m m fè timoun yo yo granmoun M ka toujou pale avè yo e yo konnen depi yo pa, m pap di yo yo granmoun ou konprann, yo gen chwa yo, m pa pral kenbe yo di pou m di yo sesi sela men quand il s'agit de met lòd map met lòd, yeah m met lòd nan pitit mwen alèz paske mwen menm manman m ak papa m yo te gen dwa sou mwen jiskaske yo mouri e se konsa yo te grandi, on pòsyon nan istwa Mackendy a, m te kite Mackendy trè jèn. Se yo k te leve. Mackendy jwenn bon edikasyon familyal.
So. Map toujou wè m gen dwa fè nenpòt pale bagay. Guys, depi devan manman m toujou gon bagay. Kòmsi m toujou santi ke lè hey m son timoun. Whatever menmsi m tap pale nenpòt jan, depi se m pral pale ansanm avè l m toujou ap try pou m kontwole bouch mwen sa m pral di. Men pandansetan e bon zanmi. Nou ranse, nou ka sezi tande jan Makmanman ap pale, nou ka pale de fi, nou ka pale de gason, nou pale tout bagay men, Bon sa nou bat nou menm moun. yeah, bat nou, bat men nou kontwole sa map di paske manmanm m gon, I don't know. Lè, lè fini tou prèske epa sin man, fin man tou manmanm tou paske m toujou gen vle gon respè pou tout moun. Kèlkeswa ou te pi piti pasem paske respè a konte. Mwen m, m pa vle fè yon moun yon bagay poum fè w mal paske m konnen si w fè mwen l, lap fè m mal. M toujou respekte sa. So guys. M konnen m pa vle fè video a twò long guys ok map kite nou la m konnen ma mèsi moun ki pral fè kòmantè yo epi tou guys mèsi moun kap gade video a ki pral pataje tou mèsi pou love la guys nap toujou wè manmanm so m konnen nou konnen sa nou bezwen an nan nou pral nap konnen de yo plis so guys one love Bondye beni nou tout moun kap gade video a bòn fèt manman tout moun nèt I love you guys. Pou les américaines for the for the American women happy mother's day. Pour les haïtiennes bonne fête des mères à la prochaine we love you bye.